Yo yo yo, koman nou ye fanatik JP foot mwen yo So map di tout moun ki pou ko abone ak chanel nan Abone ak chanel nan pou ka toujou rete konekte ansanm avèm E Nou konnen ke nan moman la e se trèv entènasyonal la ki pral antre la e kote ke tout jwè yo nèt ap jwenn seleksyon yo la e pou yo ka jwe yon 2 3 match e se premye e brek ki gentan pran la pou chanpyona yo la m panse ke se moman ideyal lan tou pou nou ka fè yon ti pase pou nou wè kiyès ki ki triyo nan moman an oubyen tou ki jwè k ap byen pase tou e malgre nou p ap ka pran tout ekip yo nèt men m panse ke n ap pran sa ki pi enpòtan yo sa moun plis fikse sou yo nan moman pase anpil ekip e avèk avèk kèk grenn jwè e tout moun te atann ki yo ta pral fè yon bèl sezon enben yo kòmanse ap remèt nou sa pou Neyma ansanm avèk Mesi kote tout moun te gentan di sezon la se sezon yo li ye e paske nou son nou raple nou kote ke ane pas e sezon pase an kote ke se Mbappe ki te kenbe psg pou kòl sou dol enben se youn nan rezon tou ki te fè tout fanatik psg yo te vle E misye pwolonje ansanm avèk psg pase yo te di sa ke sa ke san misye yo te ka peri pandan sezon pase an e malgre yo pat fini e arive objektif yo men m panse ke kanmenm kanmenm misye te pote ekip la sou do l ki ka fè ekip la ka toujou kalifye pou Lig dè Chanpyon e pandan sezon an la e nou wè ke nou gon Messi ki ki konplètman diferan de sezon pase an e kote ke Ane pase si Messi pa la ou pa menm remake sa menm nan psg, enben sezon an la si Messi pa la ou gentan remake sa paske se li menm ki lidè ofansif lan e se li menm k ap mennen jwèt lan e nou ka wè ke Christophe Galtier fè yon gwo fè yon gwo byen pou Messi kote ke li chwazi mete Messi an 10 e nou raple nou kote ke Pochettino menm nan konn ap voye misye sou lèl lan e Messi fin granmoun, Messi pa ka jwe lèl ankò, Messi pa ka kouri moute kouri desann ankò. E menm panse ke an dis an se meyè se meyè chwa e Christophe Galtier te ka fè pou l mete Messi an dis kote ke Messi kantè de li fè pèdi pòt 8 pas e 8 sa 8 pas gòl e li fè 6 gòl li menm pou tèt pa l e kote ke Neymar tou m kontan konnen ke bal o pye nèg sa alèz anpil e malgre yo voye misye devan men pafwa tou e pou e entèlijans li genyen tou konn fon ti desann vin ede Messi e nan milye de teren an kote ke nou wè ki ka ki ka distribiye bon balon tou. E nou ka wè plizyè pas li bay tou ki voye nèg al fè gòl. Nou ka wè sa e paske Neymar gentan ane pòt li. Li gentan bay 8 pas gòl tou. E se pa vye pas tou e se bon pas e kote ke li gentan make a pwè pòt 11 gòl. Neymar nou konnen ki pa janm prezan enben pandan sezon an la Neymar ap byen pase. M panse ke si yon moun si yon moun ta gen pou li jwe sou pye Neymar pandan sezon an la m panse ke w ap fè yon pil ti kòb sou li paske pandan sezon an la Neymar motive. E menm Messi tou motive tou. Avèk Kylian Mbappé tou sou bò kote pa li gentan make 10 gòl malgre l poko bay pas gòl e nou konnen ke tout moun ap kritike misye paske l pa vle bay pas men nou konnen ke Kylian Mbappé se konsa l te toujou ye son nèg ki te toujou panse pou tèt pa l sèlman men m panse ke sa pa pwoblèm pou lòt nèg yo paske lòt nèg yo menm bal o pye yo yo alèz sa vle di kanmenm kan y ap toujou nan mwayen pou yo arive fè gòl e bay bon pas tou ki san pwoblèm, m panse ke premye pati t se e premye pati an la e Messi avèk Neymar yo byen jere tèt yo, nap tann pou n wè eske aprè trèv entènasyonal lan eske yap tounen sou menm lanse a e eske aprè trèv lan yap toujou kenbe menm menm fòm sa m wè yo genyen la so nap tann pou n wè. Kòman sa pral ye pou yo? E nap fè yon ti pase sou Real Madrid li menm e nou konnen ke Real Madrid li menm depi pandan sezon an kòmanse a li poko janm pèdi yon match e kote ke e kote ke Benzema li menm ki arive blese yo pa gen Benzema nan ekip lan epi Real Madrid poko janm ka pèdi match e nou chonje sezon pase an kote ke te gen yon Real Madrid ki te depann de Benzema sèlman. Enben pandan sezon an la, ti jèn yo ap pwouve ke se pa sèl Benzema sèlman ki gen ki ka ki ka fè gòl nan ekip lan. Ou gon Valverde m panse ke chapo ba pou towo sa e aksyon towo sa ap fè e se bagay moun pat janm panse ke li te ka fè kote ke misye ap kase lign e misye ap antre nan defans moun yo pou l al mete gwo boulèt kano. E avèk yon Vinicius tou kap destabilize jwè k sou lòt bò a, apre sa li menm kap antre tou, kap santre, oubyen tou kap fon chout, kap ba yon pas gòl tou, kap fè, kap fon bagay ki, ki pou pouse ekip la ale an avan, men se yon bagay ki pou rete ekip lan. E pase, m byen di nou, gen de nèg yo menm lè yap drible, lè yap fè pèsonèl, yo, Sa yo met jwèt la an reta men Vinicius li menm depi wèl fon bagay se pa se pa pou plezil fè li just fèl li menm poul ka ede ekip la avanse poul al fè gòl se youn nan rezon tou ke nap wè kote Real Madrid rapid anpil nan tranzisyon yo paske depi yo gentan jwenn a Vinicius tout bagay ap fèt rapid on ti Rodrygo tou ke tout moun e ke menm menm tou m konn ap di ke on ti jan timid tou men pafwa tou lè poul sòti grinta li li sòtil byen rapid e e ki konn trè itil Real Madrid e nou ka wèl nan match Atletico Madrid lan tou kote ke se li menm ki make premye gòl la avèk yon bèl pas de Aurelien Tchouaméni e Tchouaméni sa mwen panse ke piti piti lap fini pa prann e pat li anndan ekip Real Madrid sa e kap fèl anpil byen tou paske yo bezwen misye nan milieu de terrain an e Real Madrid bezwen misye paske Casemiro pa la Tout kou tout kou fòk misye mete granmoun sou li pou l enpozel anndan mile teren Real Madrid sa paske Toni Kroos ansanm avèk e Modric yo menm se ale yo prale yo pa gen ane devan yo ankò ti sa krèt la son ti bagay tou minim li ye sa vle di fòk misye kòmanse byen jere l la pou l wè si l ka bay li e menm panse ke Real Madrid sa la son Real Madrid la ki pati la pandan sezon w la pou l al fè pou l al fè sa l te fè sezon pase a kote ke tout moun ap di yo pa merite genyen match yo paske yo pap jwe anyen e bare yap bare tankou Atlético Madrid te konn fè l e nan te gon sèten epòk men m panse ke e jan yap fè l la yo tèlman byen fè l lè yo jwenn balon an sou 2 aksyon sèlman yo ka tou tou yo jan yo fè Atlético Madrid e sa nan match lan sou 2 aksyon yo tou finavo byen rapid m panse ke premye premye pati a la Real Madrid byen jere sa e nap tann pou n wè prè trè Trèv entènasyonal lan eske e yap tounen sou menm lanse a pase nou konnen jan de bagay sa yo toujou e e e mete yon mete yon kasur e nan sa nan pèfòmans jwè yo lè yon jwè ap byen pèfòme konsa a klèb yo depi al nan seleksyon an tounen yo tounen yo toujou tounen avèk yon lòt fòm ki diferan sa vin koz swa ap pede pèdi swa match yap pral jwè se match ki difisil ke yo paka gen yo fasilman ankò so m panse ke e nap tann pou nou wè eske Real Madrid ap toujou kenbe menm fòm nan la men e pou mwen menm Real Madrid fè 10 sou 10 pandan pou mwen pa Pandan pandan premye pati an la san Benzema e li fè 10 sou 10 san pwoblèm san wete san mete sou fanatik Real Madrid yo m panse ke nou menm si nou pral jwe e nou ka jwe sou Real Madrid je fèmen san pwoblèm e nap fon pase sou Barcelone li menm e kote ke Barcelone li menm se youn nan ekip m panse ke ki pa gen dwa pou l fè erè menm pou jwèt menm nan dòmi se youn nan ekip ki pa gen dwa pou l fè erè. E nou ka wè kote ke yo fon mercato m ka di xxl e yo ke yo pran tout jwè e ki ke yo bezwen yo e nan tout pòs yo ranpli tout moun disponib kounya m panse ke fò Xavi met granmoun sou li poul jere ekip lan malgre ekip lan poul jere ekip lan pase li gen ekip nan menl kounya e malgre Barcelone fè yon match nul apre sa li pèdi yon match e fas Bayern e yon match kote ke yo te sipoze genyen match lan men pèsonn pa konn sak pase kote ke Barcelone te tèlman manke efikasite nan match lan. E tout moun di kèt sa pa sèl nou tap gade nan pandan 2 3 match avan yo e menm match aprè a tou kote ke Barcelone vin re vin gen efikasite l ankò tout moun pat konn sak tap pase fas a Bayern nan kote ke Barcelone pèdi match lan pou mank defikasite e m panse ke e premye e e e e e e pati e e premye pati pou Barcelone m panse ke li byen jere l E m panse ke Basonn fè, pou mwen menm, pou mwen menm m tap bal yon 8 sou 10, e paske prepa t sèl byen jere l kòm yon ekip ki fenk gen jwè ki sa sa gen jwè ki fenk vin nan ekip lan pou yo gentan ap byen jere may yo konsa, yo byen enpoze yo e gon Robert Lewandowski m panse ke se lidè e sa atak ekip sa e ki gentan make nenpòt. 11 gòl e ki bay yon pas desizif tou e m panse ke misye misye pati la pou l fè yon sezon a 40 50 50 gòl jan l konn ap fè l nan Bayern nan e so m panse ke gen anpil moun ki kòmanse ap mande misye padon paske gen moun ki te panse ke misye se yon atakan tèlman te konn rete nan sifas lan k ap veye ti grenn balon k ap pase pou l fouke ti pye l Men non, lè yap gade yo wè misye son full package, misye se nèg kap tounen vin fè jwèt lan, e lèl tounen tou li ka bay pas gòl tou, se vre nèg yo rate gòl yo, men li fè anpil bèl pas pou jwè Barcelone yo, pou ti Pedri, pou lòt tou, nou ka wè ti Pedri sa li menm, humm, se li kap mennen òkès lan nan milye tèren an, se mestro ekip lan, se li kap mennen nèg yo, e yon Pedri konsa nan milye tèren Barcelone lan, m panse ke lap fè Barcelone anpil byen pandan tout sezon an, E bò kote l ki gen yon Gavi, m panse ke Gavi se youn nan nèg ki prè pou l al nan konba li menm. E n ap wè enpak fizik lan li toujou genyen li menm. Li pa bezwen konnen ki t son gwo towo k ap vin anfas li. L ap foure kò l anba l pou l al chache balon an kè poze. Se youn nan se youn nan bagay m toujou santi ki fè Xavi renmen mete l jwe sou Busquets e sou. sou Franky de yon konsa paske e agresivite a li genyenl menm sou wèl tou piti devanw li pap pè poul foure kòl anbaw e poul al chache pran balon an m panse ke li genyenl anpil men ou santi ke Pedri sou bò kote pal li plis li plis yon maestro lè balon nan pyel li menm oubyen tou lèl pral mako li pa nan gou mavòl jès ap tike ti pyel poul wè skan balon E se youn nan bagay tou ki fè ke milye teren yon ti jan gen gen yon ti gen yon ti ekilib tou sa vin koz gen yon nèg bò kote pa w ki agresif apre sa gen yon lòt ankò ki yon ti jan poze apre sa gen Busquets tou oubyen Frenkie de Jong ki konn avè yo m panse ke Frenkie de Jong se youn nan nèg tou ki ki ki byen jere e premye pati pa l la tou paske nou ka wè ke yo eseye lan 8 li byen pase yo eseye lan 6 li byen pase pi rèd toujou e m panse ke Frenkie de Jong e si l rete konsa pandan sezon an l ap fè Barcelone an pi byen E li ka menm arive jwenn plas li nan milye tèren an paske deja Xavi gentan fè konnen ke li ta renmen fè Frenkie Dong jwe an 6 si tout fwa ke li kenbe konsa pandan tout sezon an. Sa vle di se Busquets ki pral oblije ale sou ban. E Dembele li menm sou bò kote pa l, m panse ke se 10 sou 10 pa gen manti nan sa. Li menm avèk Robert Lewandowski, 2 nèg sa yo se 10 sou 10. Raphinha pou mwen menm m panse ke li ka fè mye ke sa. E m panse ke pou mwen menm m ta ba l yon 6 paske se vre misye bon, misye bon. Men m panse ke si misye fè fè plis efò l ka fè plis ke sa paske misye gen anpil talan, misye gen anpil talan men m pa konn sa kap pase l, m pa konnen si se Dembele kap kap strese misye paske Dembele a gen yon nivo vre papa lè wap gad Dembele ou lè ou di w se avè l ou nan konkirans m panse ke lap fè kò w sote kanmenm. E m panse ke Raphinha ka fè mye, e m panse ke kòm li kounye a li pral o Brezil, tounen li tounen la m panse ke l ap l ap yon ti jan tounen e sou yon lòt fòm tou, e m panse ke fòm sa l ap tounen an ki ka itil Barcelone anpil paske gen de jwè yo menm e trèv entènasyonal la konn fè yo byen konsa tou genyen tou l konn fè konn fè mal tou, men m panse ke misye li ka fè misye byen paske lè l pral o Brezil li pral retwouve nèg li yo, li pral byen jwe, li pral byen bay, Ozodao tou tounen li tounen ou ka wè li tounen sou yon lòt fòm k ap ki ka e fè l anpil byen. E. Menfis Depay sil rete konsa janm wè lap lage an la m panse lap pase devan Ferran Torres pase Ferran Torres sa nou wè son nèg ki a zero nèt li menm nan tout sans e sil rete konsa li ka pase devan devan Ferran Torres e m ta byen renmen misye pase devan Ferran Torres pase Ferran Torres sa m santi ke li twò alèz li twò alèz e Luis Enrique rele l nan seleksyon an Xavi toujou mete l jwe son nèg ki alèz li menm si lap mal jwe lap byen jwe. Lap jwe kanmenm. M panse ke fòk Xavi plas li an kòmanse an danje. E Barcelone sa nou tap gade an tou pandan premye pati an tou son bèl son bèl ekip li ye e ki tap byen jere may li pandan pandan premye pati sezon an. M panse ke si yo kenbe konsa la, ni li menm ni Real Madrid yo pati la pou yo fini sezon an la avèk 80, 90 pwen e jan sa te te gon sèten epòk lè te lè te konn lè te konn lè te konn gen gwo dyèl Real Madrid Barcelone nan. M panse ke la sa ap bon anpil pou Xavi tou pou yo wè Ki nivo l gen avèk pil jwè sa yo ba li yo la. So fanatik mwen yo se la m kanpe pou jodi a la map di tout moun ki poko abone ak chanèl lan abone ak chanèl lan pou ka pou ka toujou rete konekte ansanm avèm ou ka kòmante pou dim kisa w panse e de ki e konbyen nòt ekip yo fè pandan premye pati an la e ou ka dim tou sa w panse apre sa pataje video pou ka fè yon zanmi yon fanmi rès k ap chanèl lan m pa la m al ap kwaze pou yon lòt ti video tchaww.